e nou ta kapab di emosyon pouse l komèt yon krim pasyonèl e son non se Zendeng Anderson Joseph. Yo prezante li nan dcpj. Si gen yon moun ki konn fè analiz pa rapò ak konpòteman yon moun ki yon ti jan teworize, egzaspere pa rapò ak yon krim ke l te komèt, m ta swete ke petèt Anpil moun fè analiz pa rapò ak limaj tip sa pwojte nan moman li tap reponn kesyon jounalis. Se yon tip ki komèt yon akt an dat di premye janvye nan la tranzisyon antre 31 e premye janvye. M fini pa konprann ke se ta evidan pou ta konprann krim sa, il faut se mettre dans la peau du tueur. Dinding, m ap eseye konprann fason l aji an ki bay mennaj li yon ventèn kout kouto e il la laisse pour morte. Sa konn rive nan lavi ke ou avèk yon fi ou renmen avèk li epi gen yon moman ki rive fi a ap di w yon seri de bagay ke w pa ta swete tande. Ou pa anvi ankese pou li. Pa egzanp, li leve yon bon maten li di w, tu sè, relasyon nou an, li pap ka kontinye ankò. Si w se yon matcho, ou ta kapab rive nan yon sitiyasyon pou ankese tou sa. Men ekoute, avoir 20 ans, se trouvant dans la difficulté de tout encaisser, se yon ansanb de kestyon ki kapab sisite ou fè yon seri de krim. Men ekoute. L'orientation positive dans la vie nous dit faut pas faire du mal. Eske yon repons de la part de la fille en question te kapab sifi pou pouse tip sa komèt horreur sa? Se ensemble de kestyon et d'analyse nap eseye fè. Aprè krim nan, vous connaissez le reste, Zendeng, paran li mennen l nan dcpj e kelke jou aprè, yo prezante tip la bay laprès. Si w ap gade sou imaj la byen w ap wè se yon tip ki dekonsète, egzaspere pa se krim ki la komi. Eske li te panse ke li t ap rive nan sitiyasyon sa? Komèt yon krim? Sote vi yon moun? E finalman ou vini youn nan kriminèl. Lafami ap ba w do, anpil moun nan sosyete ap ba w do e. Ou konnen sa ki plis pire dans cette question c'est que a 20 ans seulement wap viv yon situation ke ou pat swete viv. Je suis désolé Zendeng se konsa sa pase. Men nan prezantasyon sa wap gade pou wè vizaj li. Eseye fè yon lecture sou vizaj Zendeng kap reponn kesyon il a admis avoir commis ce crime. men li di ke se emosyon ki te pouse l fè sa. Se te un peu difisil a l'instant, nan peryòd sa a, pou te kapab kontwole emosyon l. E si par hasard, te gen yon vwa ki te di non pa fè sa, petèt kèlken ki t ap vini, li te ka pa t fè sa. Men, Zenndenn a commis le pire. Jounen jodi a la, se yon lòt Zenndenn, se yon Zenndenn ki kapab petèt rantre nan li menm, ki aksepte, Ke li se yon gwo kriminèl. Men kant la pozitivite li ap batay ak la negativite sètèn fwa e menm anpil fwa se negativite a ki li menm gen la rezon. Paske fè du mal se yon bagay ki fèt dan un enstan. Men fè du byen sa pran bokou plis de tan. Antouka!

E se akòz de ou menm tout è prèske fini pou Zendeng ki vrèman dezarsone nan moman li tap reponn kesyon. An nou swiv. Siye la
nèg pa kriye monchè ti gason ye monchè nan pa kriye non poukisa yo kriye. Denden Anderson Celestal Misye gen 20 ans Misye asasine ak plis pase 27 kout kouto Sherley Monfort. Byen vre wi. Ti jèn sa ki te pèdi lavi l Kanapevè a, le premye janvye 2021. E se papa misye ki vin avè l nan dcpj. E lè misye fin poze aksyon sa a sou Sherley Bonfort Ventan, li kouri l al kache Clertine.

Zen Dany kisa k pouse w te fè krim sa yo? Mèt pale non. Fòti avanse pre mikro w la paske fòk moun yo tande w konprann. Ou gen dwa pou w pale.

Kòman w fè bal 24 lòt ankò? Ou sèvi djab?
Pa konn konbyen l ye egzakteman. Ebyen ok pa gen kesyon ankò nan mèsi bokou wi. Mèsi bokou. Dakò. Nan fen emisyon sa a, m deja fè anpil analiz. Li rete a nou menm pou n fè analiz. Men m ap di nou ke nou menm ti jenn gason e les filles en meme temps, eseye chita sou tout sa yo, tout krim sa yo, tout bagay sa yo k ap pase nan sosyete a pou kapab sèvi nou de leson pou n konprann ke Lè nou renmen avèk yon moun, nou renmen nou antann nou. Men a kote de sèt antant, la fi ou le mèk an kestyon, sèt pèsonn la a sa libète. Donk toujou mete nan tèt ou ke moun ki anfas ou a, moun ou renmen anpil lan, li gen yon sètèn libète. Lè l di w yon bagay ke w pa vle ankese, ou pa kapab ankese, ou di l poukisa l di w sa? Epi w vire. Si li pèsiste. Vire do w ale. Se pa t moun pa w la sa. Paske gen bagay, lè yo fin fèt, se ou menm k ap regrèt a lenfini. E se de bagay ki ireparab. Sa vle di yo p ap janm repare. Donk eseye pran ti konsèy sa a. Bay tèt nou yon bon oryantasyon paske se granmoun k ap pale avèk nou. Se moun ki konprann e ki viv yon seri de bagay deja. E m panse ke sa ap itil nou. Lè w gen yon ti mennaj, gen yon seri de bagay l ap di w ki kapab pwovoke diskisyon, menm batay menm. Konsidere tèt ou tankou yon jwè de baskèt. Lè abit la sifle fot sou ou, depi w enève, y ap mete w deyò nan match la. Donk ou fè teknikal. Eseye de n pa komètre de fot pou w pa pran teknikal nan kesyon renmen. Babay la fanmi! M te kontan avèk nou sou chanèl la jisteman pou n te kapab pataje ti moman sa a ansanm. Prezante nou emisyon sa a paske nou konnen nou menm nou gen fason pa nou nou prezante w tout evenman yo. Mèsi la fami kòm toujou ba nou ti pous ble an jisteman pou nou di a ke vou apresye e pi an maksimòm de kòmantè an maksimòm de pataj mande fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl la sitou ou menm ki ap gade pou la premyè fwa pa ezite abone ak chanèl si la babay la fami a la pwochèn.